Zanmi toupatou nou salye w nou kontan pote pou ou tout nouvèl jounen an men pwen ki ap domine aktyalite a. Yon delegasyon caricom ap gen pou rantre nan peyi a nan lide pou vin evalye sitiyasyon sosyal ak politik lan. Se premye minis Antigwa ak Babouda a Gaston Brown ki fè anons lan semèn pase a nan peyi Sent Lusi nan moman li t ap patisipe nan karantyèm reyinyon chèf deta ak gouvènman peyi caricom yo. Kriz ki ap brase bil peyi a enkyete prezidan chanm depite a anpil. Gary Bodeau mande pou tout sektè yo pou yo fè yon jès de depasman Pou kapab sove peyi a, ensekirite, grangou, chomaj, fatra nan peyi an se kèk pwoblèm ki enkyete prezidan chanm bas la. Direksyon depatmantal Lwès nan ministè edikasyon nasyonal ansanm ak plizyè lòt manb vizite plizyè sant egzamen ofisyèl nan kapital la jounen a lendi an nan lide pou swiv ak asire bon jan dewoulman egzamen fen etid klasik yo

Byenvini nan devlopman jounal la an nou pale edikasyon, direksyon depatmantal lwès nan ministè edikasyon nasyonal ansanm ak plizyè lòt manb vizite plizyè sant egzamen ofisyèl nan kapital la jounen lendi an nan lide pou swiv ak asire bon jan dewoulman egzamen fen etid klasik yo kap bout 12 jiyè ki ap vini la. Titilè DDO nan menfp a ki te pran lapawòl fè konnen delegasyon sila te met plis aksan sou sant ki repite pou ka spesyal yo nan mannyè pou pran dispozisyon nesesè. Ann swiv yon bout nan deklarasyon Louis Fritz Dormainville. Egzamen ou byen pase e nou kapab di sa va. Toussaint Louverture e le lise dè jèn fiy. Ordinèman sant sa yo konn repite kòm sant ke nou konn mete dè ka spesyo.

Gon timoun ki pa jwenn fich e ke nou gen yon lis enfòmatize e ke nou wè non l lan lis enfòmatize Filo a, nou te pran dispozisyon pou nou te fè l konpoze a an atandan ke nou regilarize sitiyasyon an. Men yon mas elèv ale a gen anpil a demen epi yo vini pou vin konpoze. Donk nou kwè ke nou pa t ka aksepte sitiyasyon sa a e sa fè nou pale de 2 sant sa yo kote ke nou voye dè kad ki pou al fè evalyasyon men Te gen timoun ki t ap konpoze nan sant lan, egzamen an kontinye nòmalman. Responsab dosye ka spesyal yo nan egzamen ofisyèl fen etid klasik la fè konnen tout bagay ap byen mache, divès ka ki anrejistre te kapab jwenn solisyon, selon Rodrigue Duverger ki bay asirans tout kandida regilye ap sibi egzamen epi jwenn rezilta yo an swiv. Pou le moman tout bagay stab, sè ke nou ap fè le montaj de des listes efektivman kandida ki prezan yo. Epi n ap pwofite fè yon etid de dosye tou pou n wè èske egzijans ministè a fikse a èske yo reponn avèk li. E answit ke pou tout elèv kapab pase egzamen an nòmalman, konvenableman, kòrèkteman. Se ke yon elèv ki fin fè yon ane ap moute desann nan sal de klas, kouri moute, depans, enèji. Donk si lanfan di ki ranpli tout sa yo mande l kòm fòmalite, kòm egzijans yo, epi kòm minis lan mwen menm li mande m pran sa, an men, m oblije pran nan men, e piske m pran nan men tou m andose responsabilite sa, m pral gade de prè eske kòman sitiyasyon an ye, m panse ke kounye a si tout pyès yo kòrèk, kandida ki la yo, nòmalman tout elèv ap konpoze jodi a, men dè demen tout moun ap tounen avèk pyès yo pou nou kapab etidye yo, gade yo eske validite yo kòrèk avèk egzijans ministè la. Ou ka toujou gen dè rimè ki fè konnen ke ap gen dè ka spesyo, men nòmalman. Nan an koulis e menm nan lari a tou te genyen sitiyasyon sa t ap devlope. Men nou menm ki nan lise a, devwa pa nou se pou nou asire ke tout moun ki vin nan espas la, depi se pou egzamen l vini fò n tande l pou n konn sa l gen pou n mande sa ministè a ka fè nan ka sa. Lè se yon espas skolè l ye, li la pou l jere ka elèv ki pral nan egzamen bakaloreya. Nan pou ka spesyo yo menm gen 3 moun la, gen 3 seri la. Gon premyè seri se elèv ki genyen fèy validasyon kote yo valide men gen reta yo pa gen tan jwenn fich yo. Genyen lòt elèv tou ki di ke yo te gen moun ki enskri yo, ou wè yo gen pyès nan men yo, yo genyen kopi fich kote yo pase an nevyèm ane, yo gen atestasyon ki pwouve ke piske Minustah te di ke depi lè nèg la ka pwouve l pase an nevyèm ane, timoun nan pran pawòl sa epi li tou aji sou li epi l nan lise a. Ou kon twazyèm seri moun la ki etonan sè ke ou gen elèv ki nan bak pèmanan ki pat dwe la a men k tou vin la tou. Men Dye mèsi gon men leve ki fèt ke tout elèv sa yo nan sal e nou repati yo a pati de segman yo a pati de a pati nan sitiyasyon pa yo a epi kounye a nou pral aji sou dosye a. Lòt pwen nan aktyalite a, yon delegasyon caricom ap gen pou rantre nan peyi a nan lide pou vin evalye sitiyasyon sosyal ak politik lan. Se Premye Minis Antigua ak Babouda a, Gaston Brown ki fè anons lan semèn pase a nan peyi Sent Lisi nan moman li tap patisipe nan 40 tièm reyinyon chèf deta ak gouvènman peyi caricom yo Delegasyon sa a ki pap pran tan pou rive nan peyi a ap gen ladan l prezidan blòk karayib lan Alain Chastanet, premye minis Bahamas la Hubert Minnis, premye minis Jamayik la Andrew Holness pou n site pèsonalite sa yo sèlman. Prezidan Taiwan lan ap rantre nan peyi an samdi ki ap 13 jiyè ki pral vini la nan kad yon toune li ap gen pou l fè nan karayib la Tsai Ing-wen pandan vizit li nan peyi a ap gen pou chita pale ak chèf leta peyi an, Jovenel Moise. Kriz ki ap brase bil peyi a enkyete prezidan chanm depite a anpil, Gary Bodeau mande tout sektè yo pou yo fè yon jès de depasman pou kapab sove peyi a. Ensekirite, grangou, chomaj, fatra nan peyi an se kèk pwoblèm ki montre enkyetid Gary Bodeau. Li mande chèf leta pou l degaje l fè yon vrè dyalòg ak tout sektè nan peyi a Pandan yo ap aksepte mete dosye tabou yo sou tab la ann koute Gary Bodeau. Menm o nivo de la Chanm dè Depite, nou sòm ouvè o dyalòg e o konsansis. Donk fò n pa chèche midi a katòzè. Jodi an genyen la pwoblematik de lekonomi kil fò analize, gen kesyon ensekirite a, gen kesyon sante a, gen kesyon edikasyon. Lekòl ap fèmen la, lòt semèn lekòl ap louvri. Donk s on peyi ki gen anpil difikilte ekonomik. Donk son fason pou nou tou pou nou mande tout maire yo atravè peyi a pran kontwòl komin yo, nou wè peyi a sal, donk de enstitisyon ki la pou sa etc. Donk nou ka di nou nan sitiyasyon de kriz jeneralize, donk li enpòtan jodi a pou gen depasman onivo dè aktè politik, donk nou menm keseswa bò kote m oubyen bò kote Prezidan Kantav. E n ap ankouraje dyalòg e gen anpil rankont nou fè, n ap wè si nou ta amne pwotagonis yo sou tab diskisyon an. Donk se pa yon travay ki fasil, se yon travay ki ekstrèmman difisil. E m renmen di sa, m t ap gade foutbòl la resamman, jan m t ap gade twit tout mesye nan opozisyon, m t ap gade twit prezidan, m t ap gade twit depite, senatè depandamman de ki bò yo ye. Donk jodi a m panse l enpòtan pou ke gen yon dyalòg politik. Donk m panse ekzekitif la pa ka kontinye kanpe sou kòd rèd. M panse fòk ekzekitif la fè yon jès e o nivo de lopozisyon enstitisyonèl ki se twouve o paleman egalman, m mande yo tou pou yo fè yon jès e san konte lopozisyon atravè sa vèsyon pliryèl. Donk jodi an m panse fò nou mete Ayiti an premye. Bon, mwen m te toujou di sa, m panse se c'est un pas dans la bonne direction, ou pa ka ap mande opozisyon an diskite epi si l di yon bagay ki pa fè w plezi, ou di an n kanpe dyalòg. Donk se pa sèl pwopozisyon k sou tab la, gen moun ki panse fò yo ta pwolonje manda palman, menm si anpil nan nou nou di nou pa nan sa nou ta al nan eleksyon, men chaje moun ki gen pwopozisyon nan pòch yo. Donk jodi a palman an garanti yon ekilib pou ke gon seri de arete, gon seri de dekrè, gon seri de bagay ki pa ka fèt nan peyi a, se paske gon paleman. Donk jodi a la pandan n ap pale la, E manda chanm depite a pou pa gen oken kòm si m ta di w paske m di sa la pou di e Gary Bodeau di pwolonje manda o dezyèm lendi de janvye le parlement sera dysfonctionnel o nivo de la chanm dè depite manda nou se pou katran katran pral rive an janvye lè katran rive nou tout nap rantre lakay nou pou sa klè kèlkeswa sitwayen li gen dwa gen pwopozisyon nan pòch pwolonje palman jete palman asanble konsti tout moun ka gen pwopozisyon se sa yo rele yon dyalòg politik yon dyalòg politik ki pa tabou. Kote w ka vin sou tab la, w di prezidan an mete manda l sou tab la. Prezidan blòk pèmanan nan Chanm Depite a kapab reyini jounen lendi an pou òganize seyans prezidan yo. Lendi pase konferans lan pat gentan fèt paske pat gen planifikasyon pou sa. Ann koute yon lòt fwa ankò Gary Bodeau. Bon, mwen menm wòl pa m nan konferans dè prezidan se se fon pwopozisyon de meni Donk m ap fè yon pwopozisyon de menu. A la konferans dè prezidan, lopozisyon è prezant, la majorite li prezan egalman. Se su ke nenpòt moun nan konferans dè prezidan, nenpòt kòlèg ka di ajoute pwen sa nan òd di jou a. E kòm je la. Men w ap mete nan pwopozisyon de menu w ap fè a. Kòm je lavè di tanto, pa gen oken pwoblèm nan chanm depite a pou ke yo fon seyans ki gen miz an akizasyon ladann. E pa nou youn la yo mete an akizasyon. Pa m pa wè ki pwoblèm ki gen. Sa a rantre nan kad travay enstitisyonèl, konstitisyonèl Paleman. Donk pa gen anyen k anpeche ke Paleman mete iks, igrèk ann akizasyon pouvi ke lakonstitisyon rekòmande sa. Pa gen okenn seyans ki ap fèt nan Chanm Depite a toutotan yo pa mete miz ann akizasyon chèf leta a nan òd di jou la. Si n vle kwè pawòl depite Port Salut a, Sinal Bertrand fè konnen Gary Bodeau vle jwe yon kou malen nan dosye sila. Ann koute Sinal Bertrand. E nòmalman Prezidan Gary Bodeau li chanje pozisyon a chak segond. Sa nou klè nan sa. Semèn dènyè a lari a te cho, li te gen yon pozisyon. Semèn sa a, gen yon ti trankilite, misye gen yon lòt pozisyon. Gary Bodeau konnen atik 38. Règleman enteryè a di chak lendi fòk gen konferans dè prezidan men poukisa semèn pase a l pat fè konferans dè prezidan men lè sa l te yon ti jan ou konprann lari a te gen presyon ladan li tap li tap fè rekil jodi a nap tann li pou n wè kisa l pral mete nan diskisyon nan konferans dè prezidan talè konsa n pral nan konferans lan m konnen jounen jodi a si premyè seyans Premye sa n pral diskite a, li pa miz an akizasyon, pa p gen seyans nan Chanm dè Depite a. Sa se yon akò ki siyen ant 3 blòk yo, Prezidan Hyppolite pou apr, Ermanno Exinor pou epan epi Baudelaire Noëlsaint pou Gpèp au PL et Alliés. Sa vle di se yon antant ant 3 blòk yo. Premye ak nou pral gen pou n poze nan Chanm dè Depite a se miz an akizasyon ki pou an diskisyon. M tande y ap pale de gouvèneman. Yap pale de bidjè, yap pale de lwa elektoral, sa se bouda Nini yo ye, sa a se nan biwo Gary Bodeau al pral fèt, pa nan sal seyans la. Non pa gen sa m konn antann fè yo m pa oblije di estrateji m, tout moun konnen n te gen yon premye estrateji e nou kite l ba senatè yo, yo kopye nou ba yo l, nou parèt a yon dezyèm, nou gen yon twazyèm toujou la a, nou gen yon twazyèm estrateji, m pa wè mwen menm kote chanm dè depite a pral fè yon seyans apre yon akò fin siyen ki li. an asanble nasyonal, kounye a ou di m ou pral fè bidjè, ou pral fè gouvèneman alò ke li di pli pwochèn seyans lan premye ak ki pral poze a se miz an akizasyon. Pa gen asòti de la, si yo pral tante fon lòt bagay pa pap gen seyans, sa vle di chanm depite a li tou deyò, li disfonksyonèl. Fineray jounalis radyo san fen an Rospide Pétion chante samdi ki sot pase a nan legliz Sacré-Cœur Tijo Plizyè pèsonalite palmantè te prezan pou rann yon dènye omaj a jounalis la ki te tonbe anba bal bandi 10 jen pase a, yon fineray ki te dewoule anba gwo pwotestasyon kote lapolis te oblije lanse gaz lakrimojèn pou kalme kòlè yon seri moun ki tap pwoteste epi mete dife nan yon machin ki te paking tou pre legliz lan kòm reyaksyon. Depite twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan kwè disparisyon jounalis la Dwe revolte popilasyon an kont ekip an plas la, ann swiv kèk reyaksyon.
Se yon ti branch fil ki kenbe l, ki fè ke l pa kab rann demisyon li an ofisyèl. Donk jodi an la nou menm nou di, se dènye militan n ap antere, se dènye jounalis n ap antere, se dènye sitwayen ayisyen n ap antere, paske eskadwon lamò Jovenel Moïse la Kote twòp militan jete nan simityè. Nou gen yon bann ki nan mòg la k poko kab antere. Nou gen yon bann ki disparèt. Donk jodi an la, èske lentènasyonal ap fè l konplis de tout krim politik k ap fèt anndan peyi a la? De tout asasina politik k ap fèt anndan peyi an la? Èske Lafrans ap rann li konplis? Èske Etazini ap rann li konplis? Èske Kanada ap rann li konplis? An rezime, èske Core Group la ap rann li konplis de vàn san sa k ap koule anndan peyi a? Menm jan Jera Goug te di l, avan 7 fevriye 86, fwa wobinè san sa a fèmen, ebyen jodi a la nou di, il fo ke dabò wobinè san sa a li fèmen, èske kominote entènasyonal la ap tann se lè, se lè ke bè lamè de Pòwoprens lan li vin tou wouj avèk san pèp la k ap koule, se lè sa yo pral pran konsyans. Donk nou di se dènye krim ke pouvwa sa ap ba nou, e a pati de jodi an la, se pa manifestasyon k ap pale jodi a la, sè le soulèvman jeneral pou di non a tout moun k ap sipòte Jovenel Moïse, pou di non a tout ekip phtk jodi a la, ki reprezante yon rejim kriminèl, ki senbolize yon rejim san manman pou pèp ayisyen jodi an la. Ekoute, jodi an la li klè, tout moun ki pa deside vann konsyans yo a pouvwa sa, Se oubyen yo asasine w, se oubyen yo kidnape w, se oubyen yo disparèt ou. Donk, Andy Pétion, se yon jounalis menm jan ansanm avèk nou tout onivo de medya yo, ki pa t asepte al vann konsyans a pouvwa Tèt Kale a, ki t ap fè yon travay pwofesyonèl e kèlke minit aprè l vin fè yon emisyon nan radyo RSF, ebyen yo asasine l. Sa vle di yo fèmen bouch li pou pawòl Petro Caribe a pa pale ankò. Yo fèmen bouch li pou kesyon moun kap mouri nan lari a pa pale ankò. Yo fèmen bouch li pou moun yap disparèt nan peyi a pou peyi a pa enfòme de sa. Men nap di yo fèmen bouch 12 men èv 12 lan lap kontinye a travè de chak sitwayen nan twazyèm nan. Èv li a ap kontinye a travè de chak sitwayen kap mennen batay sa jodi a la o nivo de medya endepandan yo, o nivo de klas popilè la, o nivo de moun ki fè pati de sektè defavorize a, de klas defavorize a, e menm o nivo di sektè prive dè zafè. Jodi a la sa fè 1 an depi ke sektè prive dè zafè la li pa fonksyonèl, kote ke se defisi o kotidyen ki ap fè, kote ke pa gen anyen k ap fonksyone an nan peyi an. Eske Jovenel Moïse ap tann peyi a tounen yon dezè pou l di ke l tire lareverans? Jodi a Jovenel Moïse pa p dirije anyen, sektè prive dè zafè pa asepte l, sektè enfòmèl la pa asepte l, laprès pa asepte l, legliz pa asepte l, tout sektè nan vi nasyonal la pa asepte l. E menm madanm Jovenel Moïse, m ap mande èske l asepte l jodi a la kòm mari l ki gen dwa sou li. Donk jodi a la, nou kwè ke se la fin du rèy de Jovenel Moïse e Jovenel pa gen anyen pou l fè la ankò, se tire la reverence pou l mete l a la dispozisyon de la jistis. Kale yo vin fè peyi Dayiti tounen yon dezè. Dezè ekonomik, dezè sosyal, dezè politik. Nan dezè la ankò, jodi a nou antere yon kadav, yon frè, yon kamarad, yon gason ki pa t pè denonse, ki pa t pè analize e ki toujou o konba. Nan dezè la ankò, gen moun ki nan mòg jodi a t poko ka fin antere. Nan dezè la jounen jodi a, yo rann yon antèman douz atravè pou simo gate l. Nou menm jodi a ki sa nou vin di? Pa genyen jwèt ankò. Pa gen jwèt ankò, pa gen kwaze bra ankò, pa gen ret gade ankò. Jenès la dwe revòlte, chak grenn sitwayen dwe revòlte a pati de aswè a, demen maten, lendi, madi, mèkredi, se pou pèp ayisyen an fini avèk afè Jovenel sa a. Fini avèk afè Jovenel la paske Jovenel plonje nou nan yon vyolans endetèmine. sou la banyè de la kominote entènasyonal paske nou menm nou di se pa ayisyen ankò ki kenbe Jovenel se pa ayisyen ankò ki mete Jovenel la sè le kò gwoup a travè anbasad amerikèn ki ap mache sou rigòl san yo k ap mache sou mizè pèp la k ap mache sou destabilizasyon yo k ap detwi peyi a chak jou ki kenbe Jovenel la e se pou la premyè fwa yon nasyon ki di l se grand nasyon k ap defann le dwa e la moral pou l kenbe yon vòlè yon kidnapè, yon izipatè, yon asasen, yon kriminèl kòm kolaboratè. Nou menm nou di, nou pa t gen, peyi Dayiti pa t gen rapò ak Lèzetazini oubyen Kò Gwoup a pou Jovenel. Nou te genyen l antanke nasyon, antanke sitwayen. Jodi a, si l vle sèvi ak Jovenel pou l detwi Ayiti, pou l touye tout Ayisyen, pou l kenbe nou nan tout mizè, pou destabilize peyi a jous yo rive nan pwotektora yo bezwen rive a, nou regrèt sa pou yo paske nou lèzayisyen, nou konn sa n vle. Se pou sat rezon ke nou mande tout elèv lekòl, tout inivèsitè, tout militan nan katye popilè yo, e militan yo tou y ap sèvi avè yo, ki gen zam nan men yo, y ap sèvi avè yo pou yo touye yo apre, mwen mande yo fò konsyans yo revòlte. Konsyans yo dwe revòlte pou yo pran desten peyi an men. E se nan batay sa a nou ye. Mesay la lanse aprè midi a, demen maten Aprè demen nap boukle peyi a. Sa vle di se pa e pa bat men non. Nou pa nan fè posesyon. Nou pa nan bat men. Nou mande pèp la boukle peyi a. Nan tout kak kwen peyi a pou Jovenel pou bay demisyon l. Li pa vle, ameriken pa vle l bay demisyon l, Core Group pa vle bay demisyon l. Lè ya wè bagay la tèrib pou yo, ya vin yon avyon, ya pran kolye yo ale paske nou menm nou pa rekonèt Jovenel ankò kòm prezidan peyi a. Opozisyon an te nan lari 6 ak 7 jiyè pase a nan Pòtoprens, yon seri mouvman pwotestasyon ki pat reyini anpil moun jan sa abitye fèt pou jounen 6 jiyè a. Pou pi piti 2 moun sòti blese nan mouvman sa yo nan nivo Pòtay Lewogàn, yon mouvman leve kanpe ki ta pral kontinye dimanch 7 jiyè a nan kapital la. Ann swiv yon repòtaj ak Reginald Miracle.
Yo te plizyè santèn militan opozisyon an ki manifeste nan lari Pòtoprens dimanch 7 jiyè a, yon seri mobilizasyon ki vize reklame demisyon prezidan repiblik la, Jovenel Moïse. Serge Jean-Louis. Se manm fòs opozisyon pwogresis la. Jodi a se premye anivèsè yon veritab evenman ki te pase nan peyi a. Apati de monte, rejim nan te monte gaz malgre yo te di l non. Te gon apèl pou yo pa kite dat la pase konsa epi nou menm nou reponn jiskaprezan. Pwofesè José Mérilien sou bò pa l salye kouraj popilasyon an ki pran lari pou reklame arestasyon tout moun ki patisipe nan gaspiyaj. piye lajan Petro Karibe a, nan menm tan an kritike kòlèg li yo nan opozisyon an ki daprè sa l fè konnen pa janm prezan bò kote popilasyon an nan lari a men sèlman la pou fè bilan, pale nan radyo. Arestasyon san kondisyon Jovenel Moïse ak tout rès petwovòlò yo ki gen nan men yo plis pase 4 milya dola ameriken. Yon mo pou tout nèg k ap pale fò nan radyo, nan televizyon e ki pa sou beton an, ki kache dèyè otèl Dèyè bilan, nou di ke batay la se sou beton an li ye, tout nèg ki nan radyo televizyon yo fò la sou beton an pou yo akònen pèp la, sa se blofè li ye, lè w nan televizyon radyo wap bay gwo deklarasyon epi lè genyen manifestasyon ou pa la, sa se vagabondaj. Mouvman leve kanpe pou egzije depa prezidan repiblik la pap kanpe nan wout daprè pwotestatè yo. 6 ak 7 jiyè 2019 la, dat ki raple evenman jiyè 2018 yo, Eksplike tou rejè popilasyon an fas ak deriv pouvwa a. Tout moun sa yo fòk lajistis mete aksyon piblik an mouvman pou peye pou yo peye sa yo fè a, pou yo ale nan penitansye nasyonal. Si yon moun vòlò se kès leta ou piye, enben se pa nan tèt leta a pou ye, se nan prizon pou ye, se nan penitansye nasyonal pou ye. Se pou sa n ap kontinye mande depa yo pou ke genyen yon ekip tranzisyon. ki pran tèt Leta a pou travay pou amelyore kondisyon lavi popilasyon an. Antretan, mobilizasyon kont pouvwa anplas la ap rapousib nan divès rejyon peyi a, yon seri pwotestasyon k ap fèt nan yon moman kote mizè ak lavichè pa sispann toupizi popilasyon an, sitou sila yo k ap viv nan katye defavorize yo.
Altènativ Sendikal Pèsonèl Ministè Afè Sosyal ak Travay kanpe tout travay nan ministè a jounen 8 jiyè 2019 la. Anplwaye yo ap revandike plizyè mwa aryere salè, kat debi epi kritike minis ak direktè jeneral la ki pa janm mete pye yo nan enstitisyon an depi lè palman te sansire gouvènman Ceant, yon sitiyasyon ki lakoz ministè a ap mache bwate, ann swiv. Se depi lè
Se depi lè chanm depite a fin sansire gouvènman Jean Henry Céant an, minis Eliz pa janm vin travay, direktè Heriveaux pa janm vin travay, men kounya. Direktè administratè Rudy Plantin pa janm vin travay e depi lè genyen skandal ki eklate ant Rudy Heribaut avèk direktè Fantso yo a, direktè resous imèn, li pa vin travay. Jodi an la si yon anplwaye gen yon pwoblèm, se youn, si se youn nan pou dirijan ministè afè sosyal ki pou sove w, ou deja mouri. Antanke sendika avèk anplwaye, pi gwo kout kouto li kapab ba nou, pi gwo kout ponya li kapab ba nou. k ap travèse kè nou, k ap koule san nou, se di fèt ke li pran ministè a, l al loje l nan biwo Edlajwa kòm yon moun ki imoral. Nou mande minis lan fò l kite biwo Edlajwa pou l vin desann nan biwo l pou l vin travay. Pa gen moun ki gen pwoblèm a minis la e minis la poko janm ak poko janm sibi ni agresyon fizik ni presyon fizik nan men oken anplwaye jodi nan ministè afè sosyal. Poukisa minis la pa vin travay? Nou mande minis Eliz fò l vin travay pou l peye. Anplwaye ministè afè sosyal kap mwa areye kat debi yo dwe nou paske nou deja pèdi 2 mwa areye kat debi sou bidjè rektifikatif 2017, 2018 donk nou pap aksepte pèdi 4 mwa areye kat debi sou bidjè rektifikatif 2018, 2019 fòk minis la vini poul fè koul konnen poul peye nou pa gen fonksyonman anndan ministè a ditou depi 4. Depi prèske 4 a 5 mwa, tout sèvis andedan ministè a, yo paralize. Pa genyen minis, pa gen direktè jeneral, pa gen chèf de sèvis, pa gen kontab. Sètadi minis la gen yon sèl kategori dosye ke li trete, se dosye CAS sèlman. Se pran kòb nan CAS, mete lakay li, voye, voye bay madanm prezidan, epi fè dezòd, men kòb kontraktyèl yo la, 90 milyon de goud sou kont la, yo pa ka vin peye yo. Ki prekosyon n ap pran ak 90 milyon de goud kòb kontraktyèl yo? N ap reprann travay jiskaske minis la vin travay. E minis la genyen de jodi lendi an a mèkredi pou l vin travay. Toutan minis la pa vin travay, n ap pran de desizyon.

Nou al la kaba anvan n ale men pwen nou te rive devlope pou ou. Yon delegasyon caricom ap gen pou rantre nan peyi a nan lide pou vin evalye sitiyasyon sosyal ak politik lan. Se premye minis Antigwa ak Babouda Gaston Brown ki fè anons lan semèn pase a nan peyi Sent Lusi nan moman li tap patisipe Nan karantyèm reyinyon chèf deta ak gouvènman peyi caricom yo. Kriz ki ap brase bil peyi a enkyete prezidan chanm depite a anpil, Gary Bodeau mande pou tout sektè yo pou yo fè yon jès de depasman pou kapab sove peyi a, ensekirite, grangou, chomaj, fatra nan peyi an se kèk pwoblèm ki enkyete prezidan chanm bas la. Direksyon depatmantal lwès nan ministè edikasyon nasyonal ansanm ak plizyè lòt manb vizite plizyè sant egzamen ofisyèl nan kapital la

Yon atak kriminèl Taliban yo deja revandike. Se la nou mete yon bout nan jounal la mèsi paske w tap swiv nou pase yon bon moman sou televizyon an babay tout moun.